Bonjou, bonswa tout moun, sa depan de lè nan gade ti videyo sa. Mwen pa bliye salye tout zanmi ki deja abone avèk chanèl la. M ap bat yon gran bravo pou nou e m ap di nou mèsi. pou èd nou. Jodi a mwen pote yon ti video ki vreman enteresan pou nou. E ti video sa plis konsène moun ki gen chanèl YouTube yo. Jodi a mwen vin montre ou ki sa pou fè donk pou YouTube pa pran abòne ou. Ou pa pèdi abòne, mwen swete ou swiv ti video sa. jiska la fen donk pou pa pèdi abòne w ou gen 3 etap pou pase premye prensip donk ou dwe itilize donk ou dwe gen yon aplikasyon ki rele youtube studio donk si w poko fè konesans avèl avèk aplikasyon sa donk mwen pral fè w dekouvri aplikasyon sa ki rele youtube studio. Men aplikasyon mezanmi YouTube studio donk ou sipoze gen aplikasyon sa sou telefòn ou depiw gen chanèl YouTube paske lap itil ou anpil dezyèm etap ou dwe pase dezyèm prensip donk ou dwe aplike. Ou dwe itilize YouTube Studio sa donk pou toujou tcheke si ou pa gen kòmantè spam. Lè m pale w de spam, mwen vle pale w de yon kòmantè yon moun fè ki pa gen rapò ak videyo la. YouTube deside sanksyonew pou kòmante sa. Li deside poul fèw peye pou sa donk li pran plizyè abonew, li deside pran plizyè like ou paske gen yon kòmante ki fèt ki pa ale avèk videyo la. Donk pou toujou tcheke kòmantèw donk ou sipoze gen aplikasyon sa ki rele.

La, lè ou rantre la, e w ap desann. Lè ou rive la zanmi m, san pran tan, w ap klike kote ke ou wè t make Autre contenu. Lè ou klike sou li, l ap ba w figi konsa. Wap gat anlè pou te wè ti sin sa donk wap klike sou li. Lew gade la wap wè kotel make pibliye epi wap wè kotel make an kou degzamen epi wap wè kotel make spam potansyèl se la viris la ye a donk wap klike sou spam potansyèl. Lap tcheke l. Paske fol vire donk pou l ka pran viris la. Donk lew rive la donk. Pa gen komante spam la. Donk si ke te gen kòmantè spam ou tap wè donk kòmantè a epi ou tap wè kote pou siprimel donk pou lagel nan poubèl donk mwen toujou tcheke poum wè sim pa gen kòmantè spam. kòmantè ki ka fèm pèdi anpil abòne. Donk nou pral anchene nan twazyèm prensip la ou dwe genyen an. Twazyèm prensip la mezanmi e donk pa voye link bay moun pou abòne sou WhatsApp. Lè voye link lan u t gentan wè donk voye link donk li gen kontwòl sa kap fèt la pase wap wè si ou pwale nan detay video u wap wè konbyen fwa donk li pataje e wap wè konbyen fwal pataje sou whatsapp wap wèl pataje sou whatsapp plis fwa sa vle di li gen kontwòl si wap voye link. ba yon moun pou w abòne sou whatsapp mezanmi pa voye link bay moun pou abòne w si moun nan ap abòne w dil non chanèl la epi lap abòne w si ke wap voye link donk ou pap rete avèk yon abòne e anplis toujou tcheke kòmantè spam ou e Pa bliye paske anvan ou gen yon abòne ou redi anpil pou wè lèw gen YouTube annik pran abòne sa mezanmi toujou gen aplikasyon k rele YouTube studio a e anplis toujou tcheke pou nou wè si nou pa gen kòmantè spam ki son viris poul vòlè tout abòne nou epi Pa voye link bay moun donk pou abone pou nou mezanmi di moun nan non chanel la epi tou li pwal abone siw te renmen ti video sa map mandew bay yon like donk si w potko abone avèk chanel la tou pwofite abone epi nou tou diw byenveni nan kay la pa bliye kite yon kòmantè epi like video a nan yon lòt video.